Manmi, depi papa m fin mouri, se ou menm k ap fè tout bagay pou mwen. M te nan high school, m fini high school, ou voye m kolèj. M gon bagay m te bezwen pale ansanm avè w, m pa konnen si w an pozisyon pou w kapab koute m pou m di w li? Wi, pa gen pwoblèm. Paske m konnen m alèz ansanm avè w, w alèz ansanm avè m. A, monchè, w konn tout bagay. M
gon ti zanmi m te vle vin prezante w wi. Nou renmen ansanm?
Wi. Oh! Tout bon pitit mwen. Wi. Men ki si de moun fi sa a ye menm? Kote w rekonèt li? Bon, se yon matant li ki te vin avè l isi. Yon bon timoun. M rekonèt li lontan wi. Oh! Koze yo pa anpil.
Tou senpleman, ou konnen. Si gen yon bagay fò m vin kote w. M konnen.
Ou met manman nan isi a. Kounye a, sa m fè, ou konnen m fini lekòl la ane sa a. Kounye a la mwen nan kolèj. Byen kontan bon bagay. Epi
tou m jwenn yon moun ki rele Patrick. Ok.
Ok kounye a nan moman la ou konnen se mwen pou kont mwen. Li pe li pe premye ane kolèj la pou mwen.
Kounye a la se li menm tou. ki pral peye kay la, se sa l di m. Ok.
Tankou pou di pita la, l ap repeye kay la pou mwen. Men ou konnen, nou pa ka kenbe bagay yo konsa san ke nou pa jwenn yon moun pou esplike yo.

Wap pa fèm vin la avèw gran mesi paske m tèlman gen biznis kounye m pa jwe menm pitit. M konn sa deja manman, wap menm bezwen mete pou mwen. Banm banm banm banm mwen. Son bagay serye. Hein banm kozem non. Wouyy sa gen kèw kontan wi. Avan yè m ale nan plaj ansanm avèk Patrick. Wi.
M rankontre yon ti jènòm. Koman l fèt menm? Ou konn dyaman ou? Dyaman blan. Sa e pa black lan non. Non non non non non. Nwa la paske se bon black li ye. Konprann? Ok ok.
Pitit bon bagay. Men m pa wè koman kisa m ka fè pou m jwenn li kòmsi menm nimewo telefòn li m pa genyen men m kwè m ap kwaze avè l kanmenm. Yon nèg ou wè w renmen pou w pa jwenn telefòn li ki te gen fanm avè l.
Mwen te gon ti baay avèl. Mwen menm m bezwen yon nèg. M bezwen nimewo telefòn yon nèg pou m pa pranl nan menl. Te mèt gen 10 fanm m tap paret m rale nan mitan tout 10 fanm yo cheri.
Si Patrick la. M paka fè nenpòt bagay. Ou paka di Patrick son kouzen w? Ou paka di Patrick son kouzen w? Bon banm di w byen. wè nenpòt kote ou kwaze a nèg sa met te gen fè tankou se yon nèg ou te gen dizan depi ou rekonèt li ou pa bezwen konnen wadèvè moun nan avè l la parèt bwase l di kouze ban m pa ou epi tou bay nèg la lache ou pou pran nimewo l. Patrick ap pral sot travay konnya a la nou gen pou nou fin pale wi. Pawòl yo anpil men m poko fin baw bay yo pitit.

M pa pi mal non. Monchè m gen lontan m pa wè w. Monchè m ap chache w lontan la. M ap chache w. Ou wè la m kache. Depi w antre m ap chache w m pa ka wè w. Gen gen dezòd lakay la. Gen dezòd. Gen dezòd nan kay mwen an. Gen dezòd lakay la vwazen.
Mwen k pou di w sa k ap pase.
Bon, esplike m sa k ap pase paske ou di gen dezòd m pa konnen sa k ap pase nan kay la. Paske depi w antre jwenn mwen madanm ou gen yon jèn bòy k ap rantre lakay la. Monchè, depi w tande w soti panm.

Gon kokobek rele m ki di m konsa ke gon dezòd k ap fèt nan kay la. Lè ke m nan travay kokobè a rele m li di konsa vin wè sa k ap pase nan kay la. Lè m vini nan kay la m pa wè anyen. Kolonèl di konsa ke m mande bòs la vakans pou m pran vakans m ka kenbe fi a. Lè m pran vakans vrèman m di manmzèl se pati m ap pati m pway Nouyòk. Kounye a la pandan lè y kondi m èpòt kounye a la m kite l ale kounye a la m gentan kou rive lakay la.

Bonswa cheri. Bonswa. Sak pase w m wè w.
Bonswa sak pase w. M wè w tankou son moun ki gon gwo pwoblèm. Non m pa fè anyen. Pale avè m pale avè m. Ou pa janm konnen m ka ede w. Ou ka ti sè m, ou ka pitit mwen tou w pa konnen. Sak pase? Di m non. Pale avè m m wè ti figi w fennen pale avè m pale avè m sa w genyen?
Apl